Nou di bonjou e bonswa tout moun, depandamman ki kote e a kilè ke ou pral gade videyo sa. Videyo ke nou pote pou ou jodi an, se yon ti videyo ki pap fè kè moun twò kontan ke li ye. Malgre nou gen kèk jou nou pa monte sou chanèl la, paske nou pa gen tan, nap frape, nap travay. Men video jodi an kem pote pou nou an li vreman vreman enpotan mwen wè m pa kapab pase sou li pou m pa di nou sa pou m pa fè nou tande video sa epi m pote video an pou nou ki video ke li ye gen yon mesaj ki apèn tonbe sou telefòn mwen la kote mwen wè. Gouvènman Mesik la depòte 91 ayisyen an Ayiti jodi samdi 19 jwen an. Sa vle di se pa mwen menm ki di l, malgre m konnen gen anpil moun ki gen dwa panse se manti m ap fè, anpil moun pral fache, anpil moun pral bay pwoblèm.

Didier de Centro America y el Calibre Eee Sa vle di kisa? Fòk mwen di nou sa byen, m pa pale espanyòl ni m pa konn li espanyòl tou. Men kanmenm, malgre videyo a fènwa wi, e anpil nan moman an, men kanmenm m ap oblije lage l konsa. Se yon mesaj ki vrèman Pap fè moun yo kontan. Aprè tout pakou moun fè, lè ou rive Mesik, nan zòn Chiapas, ki gen Chiapachuera ladan li, pou yo depòte moun yo. Sa a, li vrèman, li vrèman tris. Malgre nou konnen. E bagay yo e chans yo ye. Sa ka rive se pa tout moun ki kapab reyisi ladan yo. E m kwè ke a chak moun ki pran wout lan oubyen chak moun ki rive Mesi pou antre Etazini, se yon chans ke li pran. Ou konprann? 2 janvye, pase kisa yo di la a, 2 janvye pou rive mwad avril 2021 an, Mesi depòte 30 mil 954 pèsòn Nan moun sa yo, li depòte moun Beliz, li depòte moun Kosta Rika, li depòte moun Salvadò, li depòte moun Gwatemala, li depòte moun Ondiras, li depòte moun Nikaragwa, li depòte moun Panama. Sa vle di, de 30 mil, de 30 mil 952 pèsòn sa yo li te depòte 2 mwa a 2 mwa janvye pou rive avril lan, sèlman te gen 37 ayi 37 lòt imigran ladan yo. Nan 37 lòt imigran sa yo, te sèlman nan 37 lòt imigran yo, te gen Kiba, te gen Repiblik Dominiken, te gen Ayiti, te gen Jamayik. Sa vle di de Kiba, Repiblik Dominiken, Ayiti, Jamayik, antou, yo te voye 37 moun tounen nan moun sa yo. Men jodi a, nou wè kote yo di nou, jounal la fè nou konnen, e Mesic depòte 91 ayisyen Ayiti jodi 19 lan, samdi, samdi sa a menm, jodi samdi 19 sa a. Nan 37 ayi, nan 91 ayisyen sa yo, yo depòte 87 gason, yo depòte 7 fi. Konprann? Jis pou m di ou, sa vle di yo prèske pa depòte fi. Paske yo depòte 84 gason, yo depòte 7 fi. Men fòk mwen di ou sa tou, nan moun y ap voye tounen, pa egzanp, oubyen moun k ap fè wout la, se pa sèlman Ayisyen ki fè l. Pase, paske gen moun ki soti Amerik di Sid la, gen moun ki soti Amerik Santral, ou konprann, gen moun ki soti an Azi, gen moun ki soti an Afrik. Sa vle di, e pa sèlman Ayisyen ki ap tante rantre Etazini. Gen anpil nan, gen anpil lòt nasyon, sitou peyi ke m sot site la yo. Malgre nou konnen ankò gen anpil moun ki gen pou fè wout lan, Nou pap dekouraje yo, men nap di yo fòk yo fè anpil pridans. Ou konprann? Mwen menm, sa byen fè m mal, paske pa gen oken moun e kap pran wout sa a pou rive Mesik oubyen pou tante antre Etazini pou yo voye yo tounen pou sa pa fè w mal. M panse se kenpòt moun. kap tande video sa sa ka fèl mal e nap mande w tou kontinye pataje video an pou tout moun jwenn li malgre nou konnen gen anpil moun ki pral di se manti gen anpil moun ki pral joure men nou menm se pa nou k di l se e jan ke nou wèl parèt lan sou jounal dan sou telefòn mwen map moutre nou li ankò wap nap wèl la a byen nou wè li men ni byen ou ka li li sa vle di se pa mwen k di l. Konprann e pa mwen k dil. Wap wè wap wè INIEMI depòlta a nobenta y un migrantes de Haiti. Ou konprann? Sa vle di se pa mwen k dil men kote l parèt nan videyo nan sou jounal nou. Si nou bay manti ebyen manti an bay depui manti an bay depui o mesik. Men dat yo depòte moun yo, Morning, ou ap wè le 19 sizyèm mwa 2021, sa vle di yo depòte moun yo a 15 zè 24. Jis pou nou di ou, se pa nou k di l. Ou konprann? Se pa nou k di l, se jan ke yo bay li an. Se e jan ke l parèt sou jounal nou. Nou konnen wout lan fatigan. Daprè sa ke n ap tande nan wout lan, e sa vrèman fè nou mal, pa gen yon moun ki pa ta renmen antre Etazini. Men tou, fòk nou di, bagay yo pa t ap janm ret konsa, kòmsi ap kite anpil moun antre, pil etranje ap antre, sitou nan moman Joe Biden nan la, nou konnen gen anpil moun ki tante antre, anpil anpil moun antre vrèman. Yo antre etazini e anpil moun mesik an e sak nan wout pral mesik sak deja rantre bon bagay la se yon pakèt tèt chaje ke li ye ou konprann yon pakèt tèt chaje sitou pou moun kap viv nan peyi ki pa etazini oubyen kanada yo tout moun gen ide pou ta rantre mesik pou antre etazini rezon paske lè ke se ayisyen kew ye m pap ba ou manti e m kwè tout moun konn sa Peyi ki bay plis opòtinite avèk Ayisyen, se Kanada avèk Etazini. Lè nou di opòtinite an, se paske w ap travay pou dola. Apre sa, kèlkeswa kote ou ye, depi w ap travay, lajan w ap travay lan ou pral chanje l pou achte dola, se pa yon gran choz ke li ye, w ap toujou santi ou pa alèz. Tout ayisyen ki dyaspora ou byen ki pa rete ayiti kap viv nan lòt peyi tout ta renmen ap viv nan yon peyi kòm etazini non sèlman li pi pre peyi w ou konprann biyè pa chè pou ale nan peyi w e wap travay an dola sa vle di ou gen tout fason ou kapab reyalize de pwogrè pi vit ke lòt peyi kote wap viv yo. Ou konprann? Si an si map pran egzanp de Chili, Brezil, Sendomeng e dotre peyi, se m panse, bon pa gen konparezon, pa gen konparezon paske nou pa kap konpare peyi sa yo avèk Etazini. Tout Ayisyen ki vwayaje oubyen ki dyaspora ta renmen al viv Etazini. Mwen menm, mwen se yonn ladan yo. Mwen wè mwen se yon. Alò, m panse alèd de videyo sa a, moun ki pral tande l yo, n ap fè anpil, n ap pran anpil prekosyon, fè anpil pridans, malgre nou konnen wout lan pa dous. Apre w fin pase tout trajè sa yo pou yo voye w Ayiti, pou mwen menm se yon gran bagay. Se yon gran choz. Ou konprann? Se yon gran bagay ke l ye. Pa gen yon moun, pa gen yon moun ki pa ta renmen reyisi. Malgre gen moun ki mouri, gen moun ki rive, gen moun ki pase mizè, gen moun, paske wout la gen twa faz ladan l. Twa faz lan, premyeman, se swa ke ou reyisi, reyisi, ou rive Etazini, w ap travay, ou gen papye w nòmalman. Dezyèmman, gen voye Ayiti, dezyèm faz. Twazyèm faz la, gen mouri ladan l. Sa vle di, Pandan ke yon moun wap pran wout lan, ou panse a reyisi, ou rive ze, ou rive Etazini, ou panse a depòte, yo ka depòte ou Ayiti, paske se pa yon viza ou mete ou pral desann avyon nan peyi moun yo. Twazyèm bagay ki pi di an, gen mouri ladann, gen moun ki mouri. Men malgre sa, tout Ayisyen ta renmen rive Etazini. Lè nou di tout Ayisyen, nap di Ayisyen kap viv nan lòt peyi yo. Ou konprann? Dyaspora yo. Men nou konnen sa pap fasil e tou. E bagay yo pap ret konsa pou yo ta kite tout moun, tout moun, tout moun ap antre jan nou konprann nan. M panse li vrèman difisil. Ou konprann? Li vrèman difisil. Men antouka, n ap priye Bondye pou tout sa ki nan wout yo, pou tout sa k nan lari yo, pou tout sa k deja Nan fontyè mesik yo pa ta ko voye yo ayiti nap kontinye briye bondye pou yo pou yo antre paske peyi nou pa bon peyi nou pa bon peyi nou pa bon jodi an la yon moun kap viv nan peyi sa ayiti se tèt chaje li ye e fò gen nanm ou si ou pa ta gen nanm ou fò gen yon moun lòt bò ki kapab jere ou de tanzantan an paske peyi nou pa bon e nou wè jou an jou nou wè ayiti la vin pi mal nan moman an la egzanp Moman an la kounye a gang yo se dechoukay ke yap fè, antre nan biznis moun, ou konprann, yo toujou kontinye ap kidnape moun, bay pwoblèm, sa vle di Ayiti vrèman, Ayiti pa bagay pou moun antre ladan l. Ou konprann, men depòtasyon an tou li di, li di. Pa gen yon moun, paske lè yap depòte w pou yo minote w, depoète w depi w kòm vòlè, li di. Ou konn sa k pi grav, Se lè ke la polis ta bon pou yo depòte w, yo kenbe w dèyè pantalon ou, se kòm si yon vòlè ke ou ye. E nan avyon an, 2 ponyèt ou minote, 2 pye w minote, epi yo pral mete w sou sòl ou a, ki se Ayiti. Men nou konnen, tout sa k koz Ayisyen nan, ap imilye konsa a nan mond lan, se dirijan nou yo, se politisyen nou yo ki koz tout bagay. Antouka nap kontriye priye nap kontinye priye Bondye one pou peyi a delivre pou ayisyen nou yo ret lakay yo pou yo travay e pou yo santi yap viv menm jan avèk lòt peyi konprann menm jan avèk lòt peyi sa vrèman fèm mal sa vrèman fèm tris paske mwen gen moun pam tou ki pran wout lan em gen moun pam tou ki te brezil chili ki pran wout la, ki renmen ta renmen antre Etazini malgre gen ladan yo ki reyisi ki antre Etazini menm ke yo poko e jwenn tps, yo poko jwenn papye, e gen ladan yo tou k nan wout, e gen ladan yo ki antre Meksik men alerezman tou gen sa yo depòte. Alò nap mande yo, ou menm kap tede videyo sa a pataje videyo an, konprann, ou ka patajel yon moun pa pran sa oserye, Men m panse si 100 moun pa pran sa oserye li mèt degrenn moun ka prann oserye pou yo fè anpil pridans menm se lè ke y ap antre o mesi ou menm se lè yo ta pral pran wout lan. Li ap vrèman enpòtan pou n pataje videyo yo avèk tout moun ou konprann pou yo tande kòman sa pase. Konprann? Mwen montre nou tout bagay. Menm arive montre nou yo sou telefòn. Sa vle di, e nou wè kòman sa ye. Se pa mwen menm ki di l, se jan notis lan bay li, se jan jounal lan bay li. Ankò, m ap di mèsi a tout moun ki toujou sipòte chanèl lan. Pataje videyo an, ok, pou tout moun jwenn videyo an, ok. Mèsi e mèsi ankò a tout fanatik nou yo.